Madam mesye bonjou bonswa byenveni sou radyo pale ayiti m salye tout moun nèt ki branche e kèlkeswa kote wap tande m e jodi a la m pral fè w wè e kòman sa te ye nan lakou dè kont kote moun yo tap manifeste anpil deblozay ki genyen e jodi a fòk nou wè bagay sa yo kòman sa te ye e paske polis pat ka parèt eske popilasyon an te kanpe la e pou te touye moun avèk anpil e Gen sak te gen zam nan men yo tou se gwo koze e si yo m pral moutre nou sou ekran la koman sa te ye rapid posib nan kou dè kont jodi a la e paske yo pa dakò avèk e manm KEP yo nome a e m pral moutre nou koman sa te ye rapid posib e ok. Ok m pral moutre nou koman sa te ye la yon ti pasyans silvouplè.

Wè, se fè pèsekisyon politik. E nou menm, nou detèmine nan batay n ap mennen an, fòk pèp la reviv. Paske gad, èske moun Lasalin ap viv? Èske moun Site Solèy ap viv? Èske moun Bèlè, Dèlma 2 ap viv? Non, yo p ap viv. Se sa k fè nou menm, nou detèmine, nou pa ka fè bak. Menm ke youn ta mouri, de, twa, kat moun ta mouri, fòk batay la kontinye paske Desalin te batay. Toutsen, kapwa lamò tout moun sa yo te batay, se pou nou te gen yon nasyon lib e endepandan, souverèn. Nou pap asepte yon sitiyasyon parèy nan peyi nou. Mwen je Timalis, mwen je nou tout, mwen je Josye Merilè, mwen je nou tout. Sou kesyon konsèy elektoral, wè pèp la rele l krèy elektoral prezidansyèl. Se yon seri de moun ki pa konn anyen nan anyen, Jovenel Moïse pran li mete nan konsèy elektoral. Si nou pran egzanp, yon jenom yo mete kòm reprezantan jenès. E se yon moun, nou kapab moutre ou nou gen foto a, se yon moun ki te nan ekip politik Martine Moïse, chofè Martine Moïse. Se chòdmas li te ye. nan mobilizasyon avèk etidyan etnoloji. Li se chofè Martine Moïse. Kounye a yo mete l reprezantan jenès nan konsèy elektoral. Hein kounye a ou wè madan Barnabé ti boubout li sou kote se li yo mete nan konsèy elektoral. Madan Antonal se yo mete nan konsèy. Sa vle di yon bagay fanmi, se yon bagay alye fanmi li ye, se yon krèy li ye. Nou p ap opine sou kesyon konsèy elektoral paske pèp la poko gen konsèy elektoral. Pèp la pa prè. pou l ale nan eleksyon paske pèp la kwè nan sèl bagay se depa Jovenel Moïse rapò depa Jovenel Moïse e kesyon e rapò petro karibe a pou kous peye de kont bay tout arè de bè yo pou mare tout moun ki nan koripsyon nan enpinite nan peyi a. Mèsi. Banm di yon bagay. Jodi a la. Nou anfas 3 peyi, nou anfas Lèzetazini, Lafrans, Le Kanada. Jodi a la Jovenel son tyoul k ap pran dikte nan men peyi sa yo. Se poutèt sa jodi a nou vini la a n ap manifeste kòm jèn, kòm moun ki konsyan ke Ayiti dwe chanje. Jodi a nou dwe wi paske jodi a. E kèlkeswa kote w abite, nèg yo ka vin touye w. Yon nèg ki ret bò kay yon prezidan de la repiblik mouri, kèske sa vle di? Yo voye yon mesaj ba nou, yo di kèlkeswa kote w rive yo ka touye w, e yo di kèlkeswa moun ou ye, yo ka touye w. Se poutèt sa, jodi a la, nou nan lari a, nou gen enfòmasyon, malerezman nou gen enfòmasyon an reta ke premye minis defakto a te vin pou chache dokiman la ansanm avèk Nader. Si nou te jwenn li, li pa t ap ka sòti. Paske jodi a. Nader avèk chout anfas on nouvèl jenerasyon dòm se sak fè nap di etazini damerik okipe w de Trump dayè Trump son moun fou jodi a la jenès ayisyèn son jenès ki konsyant yo fòme on konsèy elektoral nou rele l krèy elektoral pwovizwa se dikte yo pran nan men madanm lalin se dikte yo pran nan men anbasadris amerikèn nan. N ap di yo ke gon lòt jenerasyon dòm, gon lòt jenerasyon jèn gason, jèn fanm ann Ayiti. Nou p ap pran presyon nan men Etazini. N ap mande Etazini pou fòse tchoul li a demisyone pou l ka al reponn kesyon lajistis paske li enplike 69 fwa nan Petwokaribe. Y ap voye. Aktyèlman la gen masak k ap fèt Bèlè. Gen moun Bèlè, se Channmas y ap dòmi. Gen moun Bèlè, se de dotre katye popilè yo vin dòmi. Enben nou la a, n ap di Jovenel Moïse nou pa pè. Jovenel Moïse se yon apranti diktatè. Jovenel Moïse pa ka fè n pè e nou p ap janm pè.
Se pè kò map tann toujou. Paske pèp la li menm jodi a la li aktif. E nan tout sa ke nèg yo gen pou yo fè jodi a la, nap toujou la. Lè apèl la fèt sou radyo, nou menm nou pat konnen si Nader tap vin vòlè dosye la. Lè n vin la, anplwaye yo ap di nou ke Nader ap ouvri chak biwo, lap konstate, li ouvri òdinatè pou lap fouye, pou lap pran dosye. E lè anplwaye yo sispèk se dosye Nader vin vòlè, yo fèmen biwo anndan an. Ebyen Nader te pran bwa Nader te pran lan moulin li voye rele Jout lèl rele Jout Jout vin la an pèsòn nou wè ke pouvwa a la jodia la lap fè tout sak posib pou rapò a pa sòti e nou menm nou menm ki se dè militan vijilan nou di nou kanpe la e avèk ULCC ansanm avèk. Pou siveye dè kont paske se 2 antite ki otonòm yo ye paske antite sa yo yo la pou yo siveye e pou yo bay rapò sou nèg ki te vòlè kòb petrokaribe a avèk dot lòt kòb nèg yo vòlè tèlman lòt nap di jodi a la a popilasyon retwouve nou e rejwenn nou paske batay sa son batay pèp li ye nèg yo panse ke yo kapab fini ansanm avè nou. Nèg yo panse ke yo kapab tiye nou tout e kelkeswa kote nèg yo mete pye yo nap la avèk kley jodia la KEP a ki moute la nap di a chak moun ki anndan popilasyon nap di kley sa chak moun ki retwouve manm KEP sa yo se mete men lan kòlèt yo mennen yo penitansye paske jodia la nèg yo te vin pou yo tiye asasine prezidan Bwagene nap di Bwagene kontinye travay ke lap fè a paske pèp la li menm lavel. L akonpanye l a nenpòt kèl moman. Li fè apèl avèk nou menm, n ap voye zye sou li e n ap reponn prezan. N ap di a pouvwa sa, PHTK, nou tande, li bezwen fè eleksyon, eleksyon sa anndan palè nasyonal li pral fèt, men fè eleksyon anndan peyi a, li pa posib. Mèsi laprès. Mèsi, n ap salye laprès ki la avèk nou, ki se zye popilasyon an. Nou menm la, n ap lanse de apèl bay popilasyon an. Premye apèl la se kisa li ye? Nèg yo gen yon konplo. pou yo brile tout dosye ki anndan kou dè kont. Depi jodi a, n ap mande tout popilasyon an pou yo deklare kou dè kont se rezidans prensipal yo. Chak Ayisyen kote w ye nan kat kwen peyi a, degaje w pou vin nan kou dè kont pou ke nou bay yon sekirite òt pòt 24 sou 24 pou tout dosye Petro Caribe yo pou pèp la sekirize yo. Donk sa ke n ap di. Nou di aksyon sa a avèk flagrans ki sot pase la a, kèlkeswa kote yo bare Nadè, tout popilasyon an, yo gen pouvwa sa a, yo gen otorite pou mare Nadè, mennen l bay lajistis.
Mèsi bokou.
Nan yon sèl objektif, depi twazyèm branch rapò a te sòti, nou menm, dirijan politik, nou konn kiyès ki t ap vòlè kòb peyi a. Nan sans sa, nou di, apati de 30 septanm k ap vini la, n ap kòmanse sa yo rele yon manifestasyon dechoukay total kapital pou n al chèche kòb Petro Caribe a. Jovenel Moïse. Depi le 18, li kraze peyi a, li chire konstitisyon an, li fè kadeyak sou konstitisyon an. Men jodi a nou pa gen konstitisyon ankò, men sak fè jodi a nou di, pa gen lalwa nan peyi a ankò, Jovenel vole tout lwa yo, li mete 9 manm zbizango, li pran 9 manm krèy li mete nan peyi a, swadizan pou al fè konstitisyon pou nou pou al fè eleksyon. Nou di nou menm, kèlkelanswa kote nou jwenn yon moun nan manm KEP sa yo nan lari avèk machin leta, Nap sezi machin leta lan men yo, nou pran yo pou nou ba yo prensip san vyolans, nap arete yo, nou mare yo de bra dèyè menm jan nap chache Nader kòm yon enkilpe, kòm yon vòlè ki antre pa efraksyon, ki pa gen antre nan kou siveyè dè kont, li antre poul vin vòlè, poul vin parèt avèk pwojè 150 milyon de dola anba chal avèk Taiwan pou Jovenel Moïse bay blakawout, nou di pa gen sa pyès, jodia nou kanpe tout òganizasyon, pati politik. AAA, Ayiti an Aksyon, Platfòm Resalvo Bobo, Platfòm Vèt, Sektè Demokratik, Fanmi Lavalas, Pitit Desalin, nou di nou nan batay jiskaske n dechouke Jovenel Moïse avan 7 fevriye 2021.
Mèsi laprès. Dosye kou dèkont lan sou SCH 2000, Jovenel Moïse voye vin ansasine Bwa Ginen. Men lan 9 manm kou dèkont lan, gen youn ladann ki se konseye Jovenel Moïse, ansyen depite a, ansyen dilè dwòg la, Monprevil. Monprevil se konseye Jovenel Moïse li ye. Monprevil dakò a Jovenel pou Jovenel kraze kou dèkont.

Branche SCH 2000 aprè midi a, m pral met dosye kou dè kont lan m pral detaye l. Jovenel Moïse sòti pou l kraze kou dè kasasyon, li wè l pa kraze, li pa ka kraze l. Li antann ni avèk Monprevil ansyen dilè dwòg, ansyen vòlè a, pou l kraze kou dè kont. Monprevil di. Se bragene ki pral prezidan ankò koudèkont sa yo bezwen fè a yo pap ka fèl non ni matye pa dakò arol eli pa dakò pou koudèkont kraze mon previl kòm konseye jovenel moïse li dakò pèdi rès mandal la poul al konsul jeneral nan nouyòk se poutèt sa ou wè debakman premye minis la avèk nadè la vin fè la vin bay presyon la.

Paske jounen jodi a nou rive nan limit kote pou nou rache Jovenel Moïse, vòlè sa pou nou dechouke l sou tèt peyi a. Paske wè vòlè sa pa gen anyen serye l ap fè. Sa l ap fè, se ame tout ti jèn nan geto yo, fè masak nan popi katye popilè yo, kote li kreye jenès an fanmi an alye pou l al asasine moun nan katye popilè. E sa fè n ap mande nou menm pou nou mande jistis pou mèt Dorval, jistis pou prizonye politik nou yo ke nèg yo mete nan prizon kòm abitrè. Et sa fè nap di jounen jodia la nap pran lari a la, wè pa wè, Jean Jacques Dessalines te di se koupe tèt se boule kay, premye sal te boule se kay li, nap mande popilasyon ou gen manchèt pran lari avèl ou gen rach pran lari avèl paske se libere sa revolisyon rekòmanse, kontinye paske nou pa kapab ankò. Si nou fouye tèt nou anba tou Jovenel Moïse ap tiye nou tout. E sa fè nou oblije met tèt nou deyò pou Jovenel pa fin asasine nou. Nap di mèsi nou pap sede. Sibérie des côtes pap kraze!
Jodi a la antanke militan nou pouse jendèmi. Nou menm map voye yon mesaj ba lapolis. Lapolis nou wè tout sa Jovenel fè, tout deriv Jovenel fè, pèp yo vle leve l an nichpil. Yè Jovenel fè yon derespektan. Jovenel pran 9 vòlè parèy li yo, li met nan palè nasyonal, li mete kòm manm KEP. Nou di nou menm, nou pa rele nèg sa yo KEP, nou rele yo krèy. Nou di jounen jodi a, nou wè gen yon pil dirijan nan pati politik, se nan radyo yo rete, nan medya yo rete, y ap fè batay la. Nou di batay la pa fèt nan radyo, il è li tan pou batay la fèt atè a. Batay ki pral fèt atè a, m ap voye mesaj bay lapolis. Pa Simo, Idmo, tout kòlonèl lapolis la, mwen di yo, lè militan yo atè a, yo pral, nou pral met pye n atè pou bon. Revolisyon an, li pral fèt pi vite posib. Nou di lapolis, lapolis, si w konn sa k te genyen, ret nan wòl ou, paske batay la, Nou menm lè nap desann, lè lavalas sa ap desann, li pral pote tout bagay, tout bagay pral desann, lavalas sa pral pote tout sal gen lakay li, mwen di lapolis fèt atansyon, ret nan wòl ou, batay dechouke Jovenel sa, batay pou dechouke Jovenel sa ki pral fèt nan mwa sa la lapolis, lapolis sou tè konnen ret nan wòl ou. Lè tan wa lou pou lavalas la pou l pa pote tout sa w genyen ale. Ret lakay ou paske jou fèy la tonbe nan dlo a se pa jou al koule. Paske nou menm nou gen tout bagay lakay nou. Nou gen tout bagay! Nou pral mete tout bagay nou genyen deyò. Nou pral voye Jovenel ale pi vit e posible anvan sa trè byen.

nan Kou Siperyè dè Kont lan dapre militan yo pou te vin bay presyon pou siyen kèk pwojè pou li. Se dapre militan yo nou pale ke yo menm yo te vin aprann sa a, yo vini yo prezan la devan Kou Siperyè dè Kont lan la pou enpeche bagay makawon sa yo pase. Se sa n ap gade la e Dizay Kanapevè k ap bay yon entèvyou la nou pral eseye pran l.
An Chango, jodi a san envestisman ki vin dèyè dosye lajan petro karibe a, nou di nou mèt, nou di la, nou pap bay lege, nap batay jouskobou, viktwa final la se pou pèp ayisyen an li ye e Siveye Dekont pa pou kont li, ansanm oganizasyon yo nou menm nap batay jouskobou e nou di nou gen batay 30 sektanm, nou gen 17 oktòb, nou gen 16 oktòb dispozisyon foto, nou genyen. Nou gen 16 oktòb, dispozisyon foto, dispozisyon foto, nou gen 15 sektanm, dispozisyon foto, k ap fèt Kanapevè e n ap mande tout militan de baz yo, tout òganizasyon yo, tout dirijan yo fòk yo prezan pou batay sa a dekle.
Jan n ap tande la sa se deklarasyon dizay Kanapevè jan nou sot tande a. Ki tap pale, ki tap bay e ki tap pale, ki tap bay a sa yo gen lajanda yo pou rès tan kap vini la. Kote asasine batonye nou Monferrier Dorval nou poko jwenn jistis kote Martine Moïse ak Jovenel Moïse deyap yon ekip masak, masak Bèlè, masak Kafoufèy, masak Tokyo. Poko gen jistis. Kote lajan petro karibe a yo volel poko gen jistis. Kote lajan dèmalòg la yo volel poko gen jistis. Jounen jodia ou se asasine ou te vin asasine e pou te ka prezidan pou plen dèkot lan pou te ka vole dosye. Map di popilasyon ayisyèn nan poum fini nan non blòk avoka angajè pou liberasyon prizonye politik yo nan non mwen menm Mèt Kaze Batiste.

Pou gen fon krim, fò l tounen sou lye krim nan, ebyen kriminèl yo deja depase. Men yo di y ap retounen ankò sou lye krim nan, m pa konnen si se pou vin asasinen Mèt Kaleb, si se pou vin asasinen jounalis yo, m pa konnen tou si se pou yo vin asasine prezidan Kou Siperyè dè Kont lan, jiska prezan k ap fè yon travay kolosal anndan peyi a, nou konprann trè mal pou Nadè transfòme tèt li olye de minis, nan kriminèl pou l vin asasine moun. Pou Jovenel Moïse jistis ka fè Jovenel Moïse prive se vye kote makak deba la fèm mal men monchè mpap ba nou manti Jovenel ou prale ou prale ou prale. Jovenel Moïse misye kraze IPREF li kraze ILCC jodi a li vini nan kou siperyè dè kont di kontansye administrativ poul kraze l li paka kraze kou de kasasyon gen 2 enstitisyon regalyèn nan peyi a ke Jovenel Moïse li fè rezistans Avèk Jovenel Moïse. E nou menm, popilasyon an, nou menm ki se pòtpawòl RASO, Rasanbleman pou Sove Ayiti, nou di, apati de 30 septanm, peyi a ap re lòk ankò. N ap re lòk pou nou kapab jwenn depa Jovenel. Jovenel Moïse, de 18 a minui, Jovenel Moïse kraze sa yo rele konstitisyon nou an. Nou pa sou lejid konstitisyon 87 a mande ankò. Jovenel Moïse mete yon kaye peye chanprèl, yon kaye peye zenglendo. Pou yo al fè eleksyon pou manyen konstitisyon. Nou menm nou di, pa gen sa pyès a Jovenel Moïse, pa gen sa pyès. Nou di 9 manm sa yo, kèlkèleswa moun, yon senp sitwayen, depi ou jwenn yon manm KEP sa a nan lari, nan machin Leta, machin ki peye taks nou yo, taks dirèk nou, taks nou peye nan DGI, nou fè paspò nou nan imigrasyon, machin sa a n ap pran machin nan, se byen nou l ye, e mesye sa yo n ap pran yo san vyolans, N ap ba yo prensip epi n ap remèt yo bay lajistis ayisyèn paske nou gen 2 enstitisyon ki poko kraze. Nou di jodi a nou menm, batay la l ap kòmanse le 30 septanm la aa ap nan batay la, Fanmi Lavalas, tout moun ap antre nan batay la, Sektè Demokratik pou nou jwenn Platfòm Vèt, pou nou jwenn depa Jovenel Moïse avan 7 fevriye 2022.
San kondisyon! Mèsi bokou!